Gen bagay! Gen bagay! Si gen bagay! Gen bagay!
Vandredi 22 janvye 2021 Konferans spesyal E mwen gen avèk mwen la a.

4 polisye yè yo nan Tigwav e dezyèm pwen an sou sitiyasyon danlèvman, sekestrasyon kote ke dcpj pral pale avèk nou anpleman e manifestasyon atravè lè ri kote ke dcpj li menm li pral fè entèvansyon. Nap di. Efektivman genyen 4 polisye ki entèpele yè, se polisye Bon Fritz Jean Eliphet 24 ème pwomosyon ki li menm son polisye ki an enstans de ranvwa, genyen Joseph Edivens 28 ème pwomosyon, genyen tou Beauplan Becker

E nou pale tou de sitiyasyon danlèvman an ki pratikman kreye yon panik atravè tout kote sa fèt e nou menm wè tou o nivo pwovens. Men nou wè konsantrasyon an, kòm nou ta va di episant lan se o nivo zòn metwopolitèn lan. Anpil fanmi touche de sa. Sosyete a. pratikman revòlte e nou reyalize tou gen de konpòteman ki devlope tou swit a sa. Asavwa, a chak fwa gon sitiyasyon de kidnapin, nou reyalize ke moun yo mete kawoutchou, moun yo pratikman bloke lari a. Men nou konprann konpòteman sa yo. Paske lè w nan sitiyasyon, se fanmi w, se pitit ou sa rive, nou konnen ke l revòltan. Men tou, lapolis, li menm, li gen responsabilite mentyen dòd e sekirite. Ann kite enstans yo ki la pou sa trete dosye a e nou abitye fè l. Se yon sitiyasyon ke n ap trete depi dèzane e nou toujou pote rezilta. Se sèten sa kapab rive li ka gen yon lòt mòd.

Mèsi Pepe, mèsi pou okazyon sa a ke laprès ofri nou jodi a pou n fè le pwen sou sitiyasyon sa a ki alame tout moun. N ap pale de twa pwen ki spesifik parapò a sitiyasyon sa a. 1, Lè gen yon ka anlèvman ki poze, premye referans lan se rann ou nan komisarya ki pi pwòch a oubyen dirije w vè lapolis jidisyè ki gon antite spesyal ki la pou sa, se selil kont anlèvman ki la pou statye sou ka a, pou akonpanye paran an e pou bay direktiv kil le fo. Se pa nan laprès sètèn fwa ke ou oblije relate sitiyasyon e pataje dè enfòmasyon sètèn fwa ki on ti jan pote prejidis a viktim nan ki lan men ravisè yo. E dezyèm pwen nap souliye pou nou o nivo de laprès se ke gon ansanm de mezi depi yè swit a on reyinyon

tou di moun yo ke nan sitiyasyon sa a nou pap tolere e nap pran dè mezi drastik e menm jan avèk yon ka kidnaping klasik se menm mezi yo e se menm santans lan kap tann moun sa yo kap komèt dè zak doto kidnaping pou yo soutire de lajan a paran yo e a pwòp fanmi yo e nan kad sitiyasyon sa a an gwo se ansanm de mezi sa yo ke direksyon jeneral la atravè okòmandman an pran nan kòm dispozisyon pou moman sa a e pou frene ak vertigineuse ke d'enlèvman yo nan zòn metropolitèn nan. Mèsi, m'ap pase la pawòl a konfrè DCPA k'ap pale nou sou sitiyasyon manifestasyon yo e n'ap pran kestyon o fur et à mesure. Donk mwen salye nou mèdam, mèsye de la près. E son privilèj mwen pou mwen pou m f'on rapèl sou manifestasyon. Donk misyon lapolis la se akonpanye w. sekirize manifestasyon an. Men sa mande yon kowòdinasyon ant lapolis e gwoup òganizatè yo. Nan sans sa, w ap wè ke li enpòtan pou notifye lapolis. Se lè n notifye lapolis fòk nou antann nou sou pakou a. Pa egzanp, n ap wè jou ki te 20 an, lapolis te gen 3 manifestasyon ki t ap soti menm kote, ki ta pral menm kote men ke òganizatè yo pa t antann yo a lapolis la sou pakou a, bon eksepte youn nan gwoup yo k te dakò sou sa. Mwen vle atire atansyon n su de nouvèl mezi ke OACI pran, Òganizasyon Sivil Entènasyonal pran, e li yo fè leta obligasyon pou gon reyon nan zòn ayewopò a pou l rete pou ayewopò a rete ouvè e fonksyonèl fòk zòn sa yo pa sijè a twoub a lòd piblik e se sou baz sa a ki fè ke wout ayewopò a nan ribrik sa a pou sekirite entènasyonal sekirite ayewopò a nou pa kite manifestasyon yo moute ladan nou fè devyasyon yo sou dèlma 33. E nap wè ke lapolis gen gwoup ki pat mache nan dinamik lan e sak fè ke lapolis la te oblije oblije itilize dè mezi dè mwayen fò pou kapab menteni lòd. Lapolis la la pou akonpanye manifestan yo e lapolis la mande pou òganizatè yo ankò yn fwa nou kowòdone ansanm nou planifye pou tout ògani pou tout manifestasyon yo kapab dewoule nan yon klima sferen nan lòd e la disiplin.

Majorite kidnapin ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan, moun yo idantifye omwen 2 zòn kote yo toujou sekestre moun yo. Èske lapolis okouran de sa? Lè nou pale de dispozisyon, èske dispozisyon an li konsène zòn sa yo? Pou kesyon manifestasyon chèf dcp a, èske demann sa a ofi Òganizasyon Entènasyonal Aviyasyon Sivil fè avèk otorite ayisyèn yo, se yon demann ki te piblik? Si se pa t sa, èske nou ka rann li piblik nan yon sousi trèsparans? pou moun yo ka konnen efektivman gen demand lan e yo pa gen dwa manifeste nan Boulevard Toussaint Louverture la. Gen anpil kesyon ki ap poze, gen de preyokipasyon tou sou vyolasyon dwa moun, sou fòs ke lapolis la itilize ki pa pwopòsyonèl pa rapò avèk manifestasyon yo. Gen 2 manifestasyon deja ki kraze, kisa w ka reponn pa rapò avèk preyokipasyon sa yo? Pafè. N ap kòmanse avèk dcpj.

nan lye de sekestasyon sa yo ke ki koni jondi a la ke n ap travay sou yo. O moman opòten, w ap okouran de dewoulman operasyon sa yo e rezilta ke nou, ki abouti, rezilta ke nou jwenn apati de operasyon sa yo ke nou mennen yo. E, si m ta di w ki zòn sa yo, li pa bon pou pale, se yon kesyon de estrateji, sa vle di yo pral prepare yo, y ap, y ap deloje, kite nou wè, o moman opòten, w ap tann, e nan lèzè ki swiv w ap konnen ki zòn yo e w ap wè operasyon yo. Ok merci. Pou ou mèsi pou la kestyon. Se sè mezi yo pa nouvèl. Yo egziste nan kòd la. Men o fu e a mezi l ap mande pou leta a enplemante yo. Y ap fè dè egzijans a leta a pou l enplemante mezi sekirite nan pataj imedya ayewopò yo pou kapab sekirize avyon yo e pasaje yo tou Se nan ribrik sa ke leta oblije ke wout ayewopò a nou li pa li pa li pa li pa sijè a de twoubl a lòd piblik sitou ke w konnen lè manif yo gen de tandans chak kote manif lan pase mete kawoutchou brile kawoutchou donk se nan sans sa desizyon sa vini. Mèsi bokou. Demand la eske se yon demand ki te piblik?
Donk leta leta pou ayewopò a operasyonèl leta koube l a ansanm de prensip. Donk, si Leta koube l a ansanm de prensip pou reji fonksyònman ayewopò, mwen menm k ap pale w la m konnen l, m fè uit an kòm direktè, kòm responsab komisarya ayewopò a, m konnen sa m ap di w la. Se de bagay ke m te konnen ki te la, men. Konvansyon an mande aske Leta a mete plis anfaz sou yo e respekte yo. Mèsi bokou. Dòt kesyon?
Amelie? Mwen reponn pati kesyon Sena ki pat reponn sou ankadreman polisye nan manifestasyon. Nou tout jounalis konstate lè nou manifestasyon gen yon represyon de manifestasyon ki defwa pasifik epi nou menm nou te konstate sa men Nasyonzini te fè yon rapò ki sòti jiyè 2018 pou rive desanm

Nou pap dedwane n, nou pap dedwane n, men nap di ke misyon lapolis la se pwoteje moun, pwoteje dwa moun e fè yon izaj ki pwopòsyonèl pa rapò a menas yo. Donk manifestasyon yo, pafwa ou ladan, mwen menm m toujou. Dapre li, m ap di ke lapolis la genyen genyen pou misyon akonpanye manifestan yo e pèmèt ke pandan ke manifestan yo ap egzèse, ap jwi dwa yo pou yo manifeste, lòt moun ki pap manifeste yo, yo gen dwa tou. Yo gen dwa pou y ap vake a okipasyon yo. E lapolis genyen pou fè ekilib sa a. Donk, se misyon lapolis pou l retabli lòd kan lòd piblik kè menase. Mèsi bòs. Sou uzaj ak biznis de fòs ki te fèt dènyèman sou plizyè kòlèg jounalis, notamman Edris Fortuné ki pran gaz nan je, ki te klèman idantifye tankou yon jounalis. Li pa yon manifestan, li pa t voye wòch, li pa li pa t poze yon pwòp nan lari piblik. Gen de fè, nou konstate de ka de vyolans ki fèt dirèkteman sou kòlèg. Donk, se poutèt sa genyen enspeksyon jeneral lapolis. Pou tout eka, pou tout sa n ta ka rele yon izaj ki abizif, pou lapolis la redrese tir la atravè lenspeksyon jeneral. Mèsi. Si gen bagay, gen bagay! Si gen bagay, gen bagay!